Nou deja wè sijè nou an, se avan ou gen relasyon avèk yon moun mande l pou l mete respè a nan meni an pou ou. Si ou mande l pou l mete respè a nan meni an pou ou, li pa dakò mete li, Bay deyò 3 tap kraze relasyon an ale. Jèn gason, si w renmen a yon jèn fi, ou mande l pou l mete respè a nan meni an pou ou l pa mete respè a se pou ki kraze relasyon an. Jèn fi, si w mande jèn gason an pou l mete respè a nan meni an pou ou, se pou li pa vle mete l se pou kraze relasyon an. E se pou se pou swiv avèk atansyon. relasyon pou w wè èske respè w la an premyè. Avan tout bagay nan yon relasyon, avan lajan, avan sèks, respè w la li an premye. Se sijè videyo a sa. Bonjou bonswa entènèt kòman nou ye? Mwen swete nou anfòm, mwen swete nou tout nou byen e mwen di mèsi avèk tout moun ki toujou gade videyo nou yo, ki toujou ki ki abòne e ki toujou like ki toujou like ki toujou kòmante sa li sipòte nou anpil kòmantè ou yo fè nou byen e nou mande moun ki pako abòne kontinye abòne toujou sou paj chanèl Mirlène Yola. Ok nou nou nou antre nan sijè a nou pral ouvri sijè a. Ou pa ka nan relasyon avèk yon moun ou pral antre nan fè sèks avèk li kote ke moun nan pral konnen tout kò ou, moun nan pral konnen tout anndan ou, tout itandi, tout idantite ou pral nan pla men moun nan epi lè fini pou moun sa li pa ba w respè. Si ke ou pa jwenn respè nan men moun nan, il fo ke ou kraze relasyon an. Ou pa nan kontinye nan yon relasyon san respè pou di konsa, wi, sosyete te konnen nou renmen, poutèt sosyete a bagay non. Dabò tou, avan ou di yon jèn gason wi, Yon jèn gason anvan pou al koze a yon jèn fi tou, youn swiv lòt, gade èske l respekte manman l, gade èske l gen respè sou moun nan katye a, gade èske lè l vin pale avè w si l p ap pale èks li mal, si l p ap di men defo èks li genyen, gade èske l pa abitye pran foto èks li l fè sèks oubyen kèlkesòt avè l pibliye l sou Facebook oubyen pibliye l sou WhatsApp avan ou antre nan relasyon avèk li. Si l se yon jèn gason konsa w pap jwenn respè w nan men ni. Aprann sa, si l pat bay èks li respè, si l pat bay èks li respè, ou menm ou pap jwenn respè nan men. Depi w wè li yon jèn gason vin koze avè w, ou wè se èks li l kòmanse pale mal avèk ou, tou kanpe l. Pa pa nan paw bal ti paw sou kote tou fèl konnen ou pap ka nan relasyon ansanm avèk li li pa moun paw la epi lè ke jèn gason an li baw respè a madan marye lè mariw baw respè a de moun ki fiyanse yo lè youn bay lòt respè yo mete respè a nan meni an pou nou bat pou nou kenbe respè a medam. Se pou nou fè efò pou nou kenbe respè a. Paske aprann sa, gason an konn fin bay yon fanm respè, aprè l regrèt li paske l wè w pa sanble a respè la. E si l te ba ou l li ka pran afè l ankò. Pa gen anyen yon moun bay yon moun li pa ka pran ankò. Ok? Ann fè, ann fè yon ti, yon ti, yon ti biyografi de anpil jèn medam, anpil jèn fiyanse ki deyò a. Ou fiyanse avèk yon jèn gason. Imajinew wap mache tout bouboun ou deyò nan yon jip. Imajinew wap mache tout tetew deyò nan yon kòsaj. Imajinew ou mete yon kolan, yon kolan ki klè ou mete yon tanga avèk li ou nan lari a. Kot respèw? Kot respèw devan fiyansew? Ou gentan lage respèw nan fatra. Paske kite m di ou wè gason yo, gason yo renmen lè yo gen relasyon avèk yon moun pou pou se sèl yo ki konn ki konn kòman kò fiyanse yo fèt. Mari yon dam marye renmen lè l marye a madanm ni e li k konnen kòman kò l fèt. Omwen si w renmen avèk yon nèg k ap gaye pay ou menm w ap gaye pay tou ok nou se 2 nou se 2 gaye pay nou se 2 ti blada ok. Pa gen pwoblèm. Youn pa pral wè anyen de lòt. Men si w renmen avèk yon jenòm de valè, yon jenòm de respè, yon jenòm ki toujou mete chemiz li anndan pantalon li, yon jenòm ki toujou koupe cheve l an koup, ki toujou, yon jenòm ki kenbe respè li, yon jenòm ki gen karaktè, ou renmen avè l oubyen ou marye avèk li, ou madan marye kote respè w ye lè ou mete kola, yon kilòt tanga? An tèm yon madan marye, yon kilòt kanga, ou ta dwe kenbe sa lakay ou pou lè ou lakay ou a mari ou pou bay mari ou feeling. Se bèl feeling lè w lakay ou a mari ou, ou mete yon tanga sou ou. Se bèl feeling lè ou nan chanm mennaj ou oubyen lè mennaj ou nan chanm ou, Ou mete yon kilòt tanga. Sak fè mwen oblije di se bèl fin gen mennaj ou nan chanm ou, la bib di se lè nou marye pou nal nan fè sèks nou pa bese bay tèt nou manti, kòmandman sa pa kenbe. E pandan kòmandman sa li pa kenbe a tou, talè m pral fè yon ti antre ladan kòmandman mwen menm m pral bay opinyon pam. Paske mwen menm mwen pat kenbel tou. Eske ou tande? Ou pa ka renmen avèk yon jèn gason, pandan w renmen avèk yon jèn gason, tout lòt moun ki vin sou ou tou ap kache di w pa gen mennaj. Kot respè w ye la? Ou pa ka renmen avèk yon jèn gason, tout moun ki sou ou tou k ap fè w ti je dou, k ap pale avè w men w ap ba l ti je dou tou. Kot respè ou ye la? Wap mache toutouni nan lari a. Non ou tou patou. Kounye a ou vle kounye a pou jenòm sa ou renmen avè l la ba w respè ou. Wè jenòm sa, depi sou jan wap vann lonbrit ou deyò, depi sou jan ou wè ti bout kuis ou aprè ou kouvri ti bout dadò tout kuis ou deyò, li menm li gentan li gentan ap gade ki kote lap pase pou l ka pran respè li paske l pa wè respè a nan ou. Respè a lap retirel nan meni an kamèm e depi wèl retire nan respè a nan meni an m pral diw sak pral rivew ou pa gen valè devan li pa gen fidelite ankò lap moute fanm sou ou e lap lap itilize fanm li moute sou ou yo menm pou yo chache w kont lap itilize fanm li pran sou ou yo pou yo ap fè pou yo ap fè Estera sou ou paske mwen m pa di stil paske mo stil se yon mo anglè ki sinifi a toujou bon mwen vin konprann mo a mwen pa di l l ap itilize fi pou fè estera sou ou paske depi ou wè nèg la pa respekte w madan marye fiyanse jèn fi ki fiyanse a mennaj ou depi ou wè nèg la kòmanse moute fanm sou ou depi ou wè nèg la kòmanse ap fè eskandal nan lari avè w pou lòt fanm depi ou wè nèg la kòmanse ap bat ou nan lari pou lòt Fanm depi nèg la lèw konnenl gen lòt fanm li kòmanse ap diw kisa entèl gen pasew ma avèl epa menm bagay nou ye respè a pa la respè a pa nan meni an avan pou kouri al chache pou konnen byen eske se pa ou ki koz misye derespektew paske gen de pafra ou menm ki fanm nan ou konn koz nèg la pa respektew Kòman ou ta fè kwè ou gen misye marye ou oubyen ou gen fiyanse ou, ou nan tout lari wap fè eskandal avèl pou lòt fi ou tande. Ou pa gen matirite pou rele fiyanse ou oubyen misye marye ou nan kay la pou nou diskite avè nou a nou de pou nou sere afè nou e nan lari wap fè diskisyon fè tout zen ansanm avèk li, leve rad ou tout bagay epi ou bezwen pou nèg sa baw respè. Li pap ba ou respè. Sil te baw respè deja lap pran respè la paske ou pèdi respè la paske respè la se kòmsi yon manje ki pa ki gen sèl osito ke manje a vin pa gen sèl manje a pa gen gou l pa gen valè pa gen moun ki enterese de li menm. Ou pa ka renmen avèk yon jèn gason pandan w renmen a jèn gason, jèn gason ap pale w mal nan tout lari, respè la pa la nan meni an jèn fi. Ou pa ka gen misye marye w pou l ap pale w mal tout kote. Menm si l konnen w gen erè a, l ap antre nan chanm ni avè w pou l diskite l avè w pou l wè kòman l ka aranje sa. Moun nan lari pa ka ap pale w mal, 3 moun ap pale w mal, li menm li chita nan mitan yo fè 4. Lap pale w mal ou menm ki se madanm Ariel lap pale w jèn gason ap pale w mal ou menm ki se fiyanse l respè la pa nan meni an respè la pa la e depi w genyen moun kap desann kilòt ou kap li anba w kap li tout kò w li pa respekte w li kòmanse ap pale w mal nan lari li kòmanse ap lonmen nou avèk lòt moun ou pap gen valè devan kras lòt jèn gason ankò ann pran egzanp yon jèn fi ki sou yon katye jèn fi sa sou katye a Ti Jan vini li renmen a ti Jan. Ti Jan eh, ti Pyè vini li di ti Pyè. Li di ti Pyè wi. Gade depi se se tout jèn gason ki vini li menm li pa nan refize li pa nan di non. Li pa nan ret di non li son bèl fanm li byen kanpe li gen gran tay li gen bèl dada li pa nan di moun non. Li menm. Paske kote w wè l ye la depi mesye yo vini di pi li menm li sèlman di yay epi l lage. S on ligidasyon. Ebyen, lè w ap bezwen vin kenbe respè w, w ap wè dènye nèg sa a vini, li p ap vin fè lòt bagay tou. L ap vin pran pa l tou. Paske chak jèn gason ki te kouche w yo te gentan lonmen non w nan tout lari a. Youn te gentan di lòt, tout sa w wè k vini yo se enfòmasyon yo gen de ou ki fè yo vini. Se manje yo vin manje tou. Bagay sa se pou sispann. Si w leve nan yon zòn, ou wè w gentan pase de renmen nan zòn nan zòn nan, kanpe. Kanpe. Yon twazyèm vini pa renmen avèk yo. Kanpe. Depi ou nan pawòl, 2 renmen, 3 renmen, 4 renmen nan yon sèl katye kote w lè ou leve, w ap pèdi respè w, w ap pèdi valè w. W ap vin tounen yon fanm ligidasyon. E lè w ap vin jwenn yon nèg lwen vin pran w vin marye ansanm avèk ou, Fò nèg sa gen anpil tèt. Fò tèt li gen ladan fò l gen brenn, fò l konn reflechi pou l ba w respè w a pati ke lè l ap tande a zòrèy li. Fi sa ti Jan pase. Ti Pyè pase. Ti Lari pase. Bwa patat pase. Ti bwa dis pase. Ti bwa chèch pase. Medam sispann pase kat senk renmen nan yon katye li pa yon relasyon, li pa yon repitasyon pou ou. Li pa yon, li pa yon, li pa yon mo ki vle di ou gen moun dèyè ou. Li pa yon bagay ki vle di, ah papa m gen moun dèyè m, mwen se bèl fanm mwen ye mwen menm, depi w wè youn soti m ranplase l, e valè ou pèdi. Nèg ki gen bon valè a, nèg ki gen respè a, nèg ki bezwen konstwi yon fwaye a, li p ap vin pran yon fanm paske fanm nan bèl ki pa gen kras respè, ki pa gen kras valè. Si ou menm meni ou gentan pa gen respè l pa gen valè ladan li, nèg k ap vin pran ou nan tou l ap vin pèdi respè pa l tou. E ou menm jèn fi anvan ou pran yon nèg tou gade sil gen respè l tou paske si jèn gason an deja pa gen respè a nan meni l li deja son moun ki san valè ki san respè devan sosyete ou menm lèw pranl wap san respè paske depim leve timoun mwen tande granmoun ap di tèl fi se tèl pè depim leve timoun mwen tande granmoun ap di zanmiw fè se liw ye. Imajine w madan marye, yon madan marye ki gen mari w nan kay. Ou vle gen yon bon fwaye anpè avèk mari w. Ou konnen madam lòt lòt fanm sa a deyò a, li pa fè lòt bagay li menm. Se fè renmen kraze renmen. Li kontra nèg sa a, li mande l mil dola, nèg la pa gen pou l ba li, li ranplase l sou plas. Sa vle di fanm sa se retire mete li ye. Li li kwè nan tèt li, nan bèl bouda l, nan bèl koulè li, nan bèl tèt bouch li, nan bèl fè tèt zòrèy li. Bon m pa konnen nenpòt li tonbe ap grennen tenten. Ou menm se avè l w al byen. Ou pap ka gon bon fwaye tou ou pa zanmi a ou moun de respè m pa diw pou nou enmi a moun sa yo se nòmal ou ka byen nou ka byen avèk yo men lè w byen avèl lè w rive nan lavi li sou z fò asepte pou di entèl si w dakò pou m zanmi w fò w chanje lavi w paske yon fanm pa dwe ap trennen konsa fò asepte pou Pou dil sa menm jan avèk yon levanjil, menm jan lè w kontre avèk yon moun ki ki pa konn Bondye lè w ap ba l Bondye ou ba l verite a fò w asepte lè w antre nan lavi l pou w ede l chanje men si w antre antre nan lavi li nan eta li a ou menm ki gen yon mari ou menm ki di w respekte tèt ou pran l pou zanmi w pandan l rete nan eta pa gen chanjman w ap vin menm bagay avèk li w ap vin menm bagay avèk li imajine w yon jèn gason Yon jèn gason kap kouche yon fi epi kap pran foto fi sa kap gayel sou Facebook. Jèn gason sa pa yon jèn gason de respè, lèl vini sou do pye ou menm ou konnen li pral li pral chanje pou tèt ou non. Pèsòn pa chanje pou moun, li pa pral chanje pou tèt ou vre. Lap mete w lap metel tou dousman tou piti, lap moutre w lap chanje, lèl antre nan lavi ou, ou mèt rete kwè gen yon jou lap sal ou tou. Paske li menm nan meni pal la li pa gen respè li pa pral baw respè. Anvan w nan relasyon avèk yon moun se pou w gade moun nan. Gade ki aksyon l ap mennen. Gade èske l respekte tèt li. Gade èske l se yon òm de valè. Epi lèw fin ou menm wa antre nan li menm. Paske yon sèl moun ou frekante kapab fè tout moun pa vle frekante w. Paske yon sèl moun ou frekante ka fè w, ka sal ou, ka fè w pèdi tout repitasyon w epi l ka fè ou pèdi respè w, ou pèdi valè w. Avan w antre nan relasyon avèk yon moun, se pou w gade èske respè w nan meni an. Se konsa sa ye. Ou pa ka antre nan relasyon avèk yon moun ki pa gen respè. Yon jèn gason kap pran foto fil fè lanmou avèl kap gaye sou Facebook li pa gen respè li deja pèdi pèsonalitel yon jèn gason kap pran foto bouboun fi kap mete sou Facebook sou WhatsApp li deja pèdi pèsonalitel ou menm ki yon jèn fi de respè lèl vini nan ou se pou fèl teke fren paskel pa gen respè ou pa dwe vin lage kòw ba li e aprel fin fè sa sil kontre a tout jèn fi respè yo lèl vin pale avèk li yo mandel se poul mete li yo mande li. Yo dil yo pap kapab nan relasyon avèl paskel pa yon homme de respect an verite lap chanje paske son levanjil ou bali men sil gade li wè li fin simaye foto bouboun yon fi sou Facebook epi lèl vin pale avèw ou menm ou gentan ou gentan love li ou gentan prè pou bal lanmou sa pa sa sa pa anyen sa son ti kras bagay pou li li gaye bouboun yon fi sou Facebook li jwenn yon lòt ankò li gaye bouboun lòt la li rejwenn yon lòt ankò se nou medam ki fè yap degize nou. Paske nou pa chache moun ki gen respè a nan meni an pou nou fè relasyon. Nan respè a, lè moun nan gen respè pou ou menm lè relasyon an pa ka pwofite nou separe, moun sa a li dwe toujou respekte w. Menm lè w separe a moun nan li dwe toujou respekte w, li dwe toujou pale byen pou ou. Jèn gason, ou pa ka te gen relasyon a yon fi ou te kite avè l, lè w fin kite avè l ou tonbe ap pale l mal tout kote. Ou pa gen respè a nan meni w. Ou pèdi repitasyon w depi davans pou tèt ou menm jèn gason. Jèn fi ou pa ka gen relasyon avèk yon jèn fi lè w fini pou pran ni pou ap degize l tout kote. Ou fin gen relasyon avèk yon moun sa pa bon pou ou, sa pa ka pwofite l pa ka mache, kite sa la. Kite sa la, yo mande w sa w gen avèk li, bon, m te panse nou te ka rive pi lwen, nou pa ka rive pi lwen, nou kanpe. Se sa, ou pa nan repete, ou pa nan rakonte, entèl se bouzen, entèl kouche sou mwen, entèl isit, entèl la. Mwen menm ki ta yon jèn fi w ta vin pale avè m pa pran w. Fò respè la nan meni an. Jèn medam, chache mande moun nou nan relasyon avèk yo pou yo mete respè a nan meni nou. Sispann voye foto bouboun nou bay jèn gason sou whatsapp, sou facebook. Sispann voye foto bouboun nou nan telefòn sou WhatsApp bay jèn mesye yo. Si moun nan aletranje nou menm nou Ayiti, li renmen nou, si l bezwen wè bouboun nou l ap peye yon biye avyon, l ap antre pou l ap antre pou l vini an Ayiti pou l kapab wè bouboun nou. Paske sa k fè m di sa, paske m te gentan di nou sa, Sa labib di a pa kenbe vre, pa gen moun vrèman vre ki rete, ki tann se lè yo marye pou yal nan relasyon avèk yon moun. Se vre, labib di sa, men mwen menm mwen pa fin apiye l paske mwen reflechi m. Mwen reflechi mwen paske mwen gen jèn fi tou, mwen gen demwazèl, mwen gen demwazèl wi. Mwen gen demwazèl tou e mwen tou yo toujou ap swiv videyo m yo pou yo ka aprann tou. Se vre labib di konsa, anvan w al an relasyon avèk yon moun, Se pou marye avan. Sa pa kenbe. E jan mond la vin ye kounye a, mwen pa ka di anyen ladan l. Paske imajine w, w al marye, m al marye avèk yon moun. Mwen fin marye avèk moun nan, se lè mwen fin marye, lè m antre nan lanmou avè l, m wè l te gen baklouklou. Se lè mwen antre nan relasyon avè l apre m fin marye, mwen wè nèg la pa gason. Se lè mwen fin antre nan relasyon avèk moun nan map gade mwen wè nèg la son minit li ka bay e pandan setan pa egzanp mwen menm ou menm nou gendwa pat ka pran minit nou menm se 10 minit se 5 minit kap satisfè nou kounya la ou pral gen pwoblèm ou pral bezwen kaze maryaj la e la bib li menm pa apiye maryaj ki ki fèt kap kraze. Se lèm fin antre nan relasyon a moun nan, se lè a m wè se yon moun ki pa gen respè pou mwen. Se lè a m gade m wè depi l nan kont avèk mwen li anvi souflete m. Se lè a ou wè depi ou nan kont a moun nan, moun nan anvi mache sou ou. Se sak fè mwen menm mwen pa janm konseye yon moun, la bib di li men mwen menm m poko janm preche yon moun a kouraj pa m pou m tann se lè w marye pou w konn yon moun. Mwen m tou di medam mwen yo depi yon nèg ap koze avèk yo, Yon jou nèg la vini lakay yo, se fè nèg la dezipe pantalon ni pou gade ti koulout nèg la. Gade èske l pa gen maklouklou anba, paske si l gen maklouklou kòman w ap fè konnen? Se jis lè w marye ou pral desann pantalon nèg la. Se jis lè w marye nèg la pral desann pantalèt ou. Kòman w ap fè konnen si fi a gen boul, kòman nèg la ap fè konnen? E la bib di marye marye nèt kounya lè nèg la fin marye kounya la li jwenn fi a gon boul lè fi a fin marye li wè nèg la gen maklouklou li bezwen ale pastè pral dil paka ale tan sa mwen menm mwen tou di medam sa yo avan yo marye se fè nèg la desann pantalon yo fò yo wè verite a fò yo wè sak gen nan pantalon nèg la fò wè sa w pral pran an fò wè sa w pral pran an o gen de pafwa w fin marye a yon jèn fi se lè w fin marye avèl ou wèl pa janm ka ansent fò al fè tès Pou wè eske nèg la gason, eske fanm nan fanm, eske lè nou marye nou nou kapab fegonde. Ok. Sijè sa m te bezwen antre ladan li. Se pou nou mete res, se pou respè a mete nan meni an. Se pou youn respekte lòt. Si w pran yon moun li pa respekte w se pou kite l. Si w pran yon moun depi nan renmen, lè l nan kont avè w li anvi kouri sou ou, li pa gen metriz de swa, se pou kraze renmen an. Si w pran yon moun depi lè w nan renmen ansanm avèk li, depi l nan kont avè w l ap souflete w, depi l nan kont avè w l ap rale frèt pou l ba w kout frèt, kraze renmen an. Paske labib di gason son yon otorite men li pa yon otorite pou l ap bat fanm. Li son otorite nan kay la pou l egzèse wòl li, aprann fi a labib, aprann timoun yo labib, pote nouriti ba yo manje nan kay la, pran swen fanmi ni, men l pa la pou l ap pran fi a kout pye, li pa la pou l ap souflete fi a. Twòp fi, twòp jèn fi kriye nan relasyon, nan mennaj. Anpil jèn fi pran 5 an, 10 an ap kriye, li nan relasyon avèk mennaj li, men li toujou ap kriye paske mennaj li toujou ap bat li. Mennaj li toujou ap kale l, mennaj li toujou ap ba l matlòt, ap ba l lòt, moute lòt fi sou li. Depi nan renmen ou wè sa fèt, kraze relasyon an. Pa bay tèt ou pwoblèm, pa enkyete w si w kraze yon relasyon. Bondye ap voye yon Izarak pou ou. Bondye ap voye yon Adan sou ou tou. Paske lè se Bondye ki voye yon Izarak pou ou, li voye yon Adan sou ou tou, nèg sa a pap janm frape ou. Nèg sa a pap janm avili ou nan lari. Nèg sa a pap janm derespekte ou. Il sifi ou menm ou fè respè ou. Medam nou menm se pou nou fè respè nou pou nou jwenn respè nou. Nou pa dwe awogan. Lè mari nou ap pale avè nou bese nou, metrize nou, bese nou pou nou pale a mari nou. Bese nou, pa moute nou, pa toujou mete nou sou goumen. Mari nou pa ka gen manje nan kay la, gen manje nan kay la lal travay nou pap fè manje. Wòl nou, vant mari nou se sou kont nou. M pa di pou fiyanse, fiyanse vant mennaj ou poko sou kont ou. Men ou menm madan marye vant mari ou se sou kont ou. Mari ou pa ka sot travay yon tripotay yo ba ou, ou tonbe fè zen avèk mesye a san ke menm manje ou pa kite l manje epi w ap chache respè ou nan men l. pandan vant ou e sou kont ou liye ou fèl pa manje se pou respekte se pou respekte mariw pou mariw wont ou li menm poul pa derespekte ou se pou konfòmew lè wap abiye ou paka met yon ti bout kolan sou ou men si ou met yon pantalon strèt kolan sou ou klè mete yon gwo kilòt kap kouvri dèyèw mete yon mayo ki long kap kouvri tout bou anlè bout janm ou kap kouvri bout bouboun ou, ou pa ka mete yon kolan sou ou epi yon ti bout kòsaj, lonbrit ou deyò, bout bouboun ou deyò, kounya la ou bezwen respè nan men fiyanse ou, ou bezwen respè nan men mari ou, ou tout sou Facebook avèk pil bouboun ou deyò ou bezwen respè nan men mari ou, ebyen ou konnen. Gason kap baw respè a sa son vagabon parèy ou non 2 a se 2 gaye pay nou ye nap gaye pay men si w jwenn yon nòm de respè yon nòm ki respekte tèt li yon lòm de valè yon lòm ki fè karyè li ki leve nan fwaye paran l avèk respè ki grandi tèt li nan sosyete avèk respè li pap janm pran w kòm madanm ni. Li pap janm pran w kòm madanm ni. Li pap dakò pou l soti nan lari a avèk ou epi pandan l kenbe moun l ap mache avè w kòm madan marye li pou tout moun ap wè ti bout bouboun ou, pou tout moun ap wè tout boudò w deyò a yon ti yon ti tanga pase nan fant dèyè w. Mwen menm lè m lè mwen te ap viv nan kay avèk mari mwen Paske depi depi depi 2000 depi 2014 mwen pa menm mwen pa mwen te separe lavi te separe m avèk mari mwen nou chak te yon bò nou tap travay nou tal m tal chache lavi lèm tap viv nan kay avèk mari mwen mwen te itilize tanga lèm nan kay avèk mari mwen depi mwen nan kay la avèk mari mwen ti tangam sou mwen epi ti bout bagay klè mwen sou mwen. Epi tou medam, lè mari nou ap moute sou nou nan kay la, moute, moute, moute, nou ki jan pou nou desann li? Gason se timoun, gason se egare. Si w wè gason an gen de pafka, l ap moute, ou moute tou w ap fè l pi moute. Men si w wè ou desann, pandan l ap moute avèk ou, ou desann ou wè l toujou moute, konnen nèg sa a li s on dènye ran kochon. Eskize mwen si m di sa. Men si mari w ap moute pandan mari w ap moute kounya la, ou gen tan met yon ti tanga sou ou, mari w ap moute fè zen fè zen, kit ou antò kit ou pa antò, pa gen kesyon ou pa antò devan nèg la fò toujou moute non, se fi ou ye ou premyè moun ki dwe obeyi a se ou menm ki dwe gen metriz de swa, se vre m konnen ou fè respè w, ou dwe gen metriz de swa, toujou desann ou lè mari w ap moute toujou kalme w, si w wè w ap kalme w li pa vle okipe w m pap ba w manti ou mèt eseye sa. Chache yon ti tanga ou, yon ti tanga ka yon ti koulè byen cho mete sou ou nan kay la, retire tout rad sou ou antre nan chanm nan, paske ou pa ka nan menm chanm ak timoun yo, dezabiye ou ak ti tanga ou toutouni paske lè bouboun nan kilòt li bèl. Dezabiye ou, fè si lè bouboun nan kilòt li bèl, pa mande pou di ou gon bèl bouboun. Dezabiye ou. avèk tanga ou di cheri wap pede pale anpil wap pede joure tout sa m vle fè tout jan m vle fòpe ou pa vle fòpe an nou wè nap goumen cheri m nan wap sezi wè lè nèg la wè kalte bouboun sa nan tanga sa ou di an nou ann goumen li konnen epa goumon mandel vre li konn sa w di l lap fese w atè sou kabann nan zen an fini lontan bat ou menm ou gentan premyè fwa w premyèman pase lang ou nan bouch li zen an fini. Bon m di w zen an fini kounya la se an lanmou nou pral regle bagay la se nan lanmou nou pral di cheri tel bagay pat fèt konsa vre non li te konsa li te konsa medam gen de pafwa mesye yo moute se nou koz yo moute depi mesye yo moute nou menm nou moute tou nou gen yon jan nou ka metrize l mwen wè sa m di nou an la mwen m pap ba w manti se yon fanm kare m ye konsa m te konn fè a mari m ayiti depi w wè e sa fè mwen avèk mari mwen Mwen avèk ex misye marye, nou pat janm youn pa janm kite kabann pou lòt yon jou, youn pa janm mari m pa janm pa manje lakay mwen yon jou nan tout karyè tan m fè nan kay ansanm avèk li. Epi fòk mwen di nou sa tou, misye toujou ap gade videyo m yo pandan nou pa menm kote, misye toujou ap gade videyo m yo, misye toujou banm respè m. Menm lè. li relem nan telefòn, menm lè li relem nan telefòn nou pa ansanm se ex li mwen ye lavi fè nou youn tap viv lwen epi li pat ka kenbe nou te kite menm lè nou nan nou ap diskite yon bagay nan telefòn Joel Perceval toujou mete respèm pou mwen nan menyen wèm pa janm pèdi respè a nan menyen devan ex marim Joel Perceval li toujou mete respè a nan menyen misye toujou respektem E depi lèm te prann mte prann li depi avan mte prann mwen te zanmin avan mwen byen avèk li mwen swiv mwen gade eske respèm la mgade mwen eske respèm la lèm gade mwen wè respèm la mpase menm mwen prann em pa kache de di nou nou gen yon jèn fi 13 ans respè a toujou la. Nou gen yon jèn fi 13 an e avan nou fè pitit, nou te gentan fè prè de 3 zan nou pat fè pitit. Sa vle di nou te fè 16 an. Nou gen yon karyè la ki ap mache sou 16 an. Nou pa janm nan, menm si nap diskite yon bagay nan telefòn, respè a toujou nan meni an. Nou fè kont, nou fè bri, nou ka nan telefòn paske depi 2014 nou pa ka wè fas a fas, jis nou kraze krite sa, respè a toujou nan meni an. Mwen pa vin diw pou ap chache respaw nan menu an pandan mwen menm pat chachel m te chache sa an premyèman mwen menm e se yon jèn fanm mwen ye mwen jèn toujou anvan pou yon moun antre nan lavim wap met respè a nan menu an fòm antre nan menu an poum wè respè a epi pandan m krike nan respè a kounya m pral wè fidelite mwen pral wè lanmou mwen pral wè tout lòt bagay yo nan menu an. Ebyen se te konsa medam, mwen te vle pote videyo sa pou ou, mwen re, mwen tounen revize sijè a, avan w nan relasyon avèk yon moun, mete respè la nan meni an. Na wè nan yon lòt videyo.